Guy Philippe devan pèp la dèyèl nou fè 2004 alevwa pou 2025 tande mesaj sa ankò yn fwa pou chak grenn moun ki pral pran lari an pou chak grenn moun ki lakay yo ki swete pran lari an tande sa. Mande pèp mwen an soti si yo pa soti tout bagay fini lè sa e pap fòt mwen tout bagay fini anyen pap kab fèt fòk nou soti fòk nou pa pè map voye yon lòt mesaj pou mesye k ak zam yo mesye yo rele viv ansanm yo Nou pa ènmi w vin viv ansanm nou pa gen pwoblèm sa nou pa panse w se ènmi nou nou panse ou menm tou ou se viktim sistèm nan vire tèt zam nan pwoteje pèp la fè pèp la soti nan zòn ou an pwoteje pèp la e leta pap janm bliye sakrifis sa ke w fè a nan batay pou pèp.
Mesye Guy Philippe, etan done ke w di tout Ayisyen dwe parèt kò yo, eske ou menm tou w ap parèt kò w? Eske ou menm tou w ap pran lari an tou pou akonpanye yo?
Konbyen ayisyen nan viw, ann di nan dènye 40 an sa, ki fè plis sakrifis pou Ayiti ke mwen? Konbyen ayisyen ki pran dè pozisyon ekstrèm tankou janm pran avèk lavim tout tan pou pèp mwen e pou peyim? Konbyen ayisyen k defye tout bagay, konbyen? Map toujou la janm sot di w la poum sèvi peyim, pa nan bon moman, nan move moman map toujou la ak pèp mwen. Lè pou m defye loksidan map defye l, lè m defye gwo toyo map defye yo, depi m konnen sa map fè a se nan enterè pèp mwen wi map toujou la pou m sèvi peyi m. Mesye Cherizier ou pa padon mesye mesye Guy Philippe padon ou pa reponn ak kesyon an eske wap akonpanye pèp la donk premye oktòb sa a nan lari an?
M pap kab ba w yon kesyon yon repons ak kesyon sa a. Trè byen, nou respekte sa. Ki jan map akonpanye pèp la? Kote w vle m akonpanye pèp la? Eske w konnen ke tout sistèm nan Tout oligak yo, tout sistèm nan, tout gwo anbasad yo, ou konn premye tagèt yo, se fout mwen yon bal nan tèt mwen. Mwen, mwen sot deyò pou n gen yon batay. M pa sot deyò pou m vin fè bravad, pou m fè moun plezi. Nou vini pou nou genyen e pou n asire n ke Ayiti gon gouvèneman ki pral panse a Ayisyen, ki pral viv pou Ayisyen, ki pral aji pou enterè Ayisyen. Donk se devwa m pou m asire m ke n rive kote m di pèp la m vle mennen l. Jisteman.
E pèmèt mwen voye yon mesaj tou klè bay polisye ki fè yon bon tan ap fè de bagay nan Pòtoprens lan yè swa e ke m panse ki dwe rezoud pandan jounen an paske li plis ke enpòtan pou ke nou rezoud pwoblèm sa a ok m ap voye yon mesaj klè bay polisye yo e polisye polisyè e polis nasyonal dayiti mesye m ap di nou yon bagay mwen konstate pandan dènye mwa yo nou poko janm pase yon mwa Pou nou pa tande de twa polisye tonbe anba bal. Katouch k ap tire polisye yo, si nou pa konnen l oubyen si nou konnen l oubyen si nou bliye l, m ap fè nou konnen ke se katouch ke reprezantan, alò moun ke Alix Didier Fils-Aimé reprezante yo, Se moun sa yo ki rantre katouch nan peyi an ki vann katouch yo avèk bandi. M ap raple n genyen 7 polisye ki te asasine nan Lyankou, menm kadav yo fanmi yo pa t janm te ka al jwenn. zam sa yo avèk bal ki nan men mesye gran grif yo ki te asasine 7 polisye sa yo se oligak yo sektè prive gang nan ke Alix Didier Fils-Aimé reprezante an avèk Laurent Saint-Cyr reprezante an se mesye sa yo ki rantre zam nan avèk bal nan peyi a pou vann mesye sa yo enben zam sa yo touye polisye ou menm polisye polisyè M wè ke w ap sekirize Alix Didier Fils-Aimé ki se reprezantan oligachi sa k ap rantre zam nan peyi an, k ap rantre bal pou touye frè dam ou yo e ki ka touye w tou. Men m ap di w, kòm ou nan yon enstitisyon ki petèt ira e kòm si m ta di w ou gen de moun sou tèt ou, si nou pèmèt mwen di l konsa, yo mete w yon kote, pa gen pwoblèm. Men lè ou wè sitiyasyon an rive la, Ou konnen se sèl pèp lan ki kapab retire peyi a nan sa ke l twouve l lan e ke ou menm ou pral viv, ou pral viv byen de li, ou pral benefisye de li. Lè w deside pran yon ti lajan an plis, yon ti san mil goud, yon ti de san mil goud an plis pou w atake pèp sa a, m ap di w sa trè byen, pa gen moun k ap ka tolere w. Se yon chwa l ye. Se swa nou sispann, alò, nou sispann tchoul, ok, nou sispann tchoul, nou aprann travay pou pèp la, nou kanpe bò kote pèp la, oubyen pèp la li menm, li fè egzatteman sa pou l fè, menm jan pèp Nepalè a fè l. Paske pa gen moun k ap ka kanpe pou aksepte 2 nèg ki se Ayisyen, ki fèt an Ayiti, ki grandi an Ayiti, k ale lekòl an Ayiti, ki rantre nan akademi polis an Ayiti, e se taks pèp la ki peye tout frè yo nan akademi polis pou ou, se pèp la ki achte inifòm nan pou ou, se pèp la k achte zam nan pou ou. Alò lè ou sòti, ou yon peyi ap detwi, yon peyi pouri, yon peyi santi, yon peyi ap fini, e se volontèman Moun sa yo ke wap sekirize an mete peyi a nan eta sa, e kou wè nou rive nan yon faz kote ke la jenès pou yn fwa deside pran responsablite l pou l debarase peyi a de kowalisyon teworis sa yo, alò pou di m kòm polisye ou chwazi itilize zam ki achte avèk lajan taks pèp lan kont pèp lan pou pwoteje kriminèl kap detwi pèp la monchè son chwa ke l ye se swa ke ou kontinye ap sekirize nèg ou yo nan peyi a pou nap viv nan peyi a avèk nèg ou yo jan wap viv la pou pèp la li menm li disparèt ou di mwens pou ou menm avèk tout kriminèl kap detwi pèp la pa la pou pèp la li menm mete de bon moun kòm dirijan pou dirije peyi l premye oktòb li ye nou pa gen kanpe kòmandan Guy Philippe pale mesaj la ankò. M mande pèp mwen an soti. Si yo pa soti, tout bagay fini. Lè sa a, e pap fòt mwen. Tout bagay fini, anyen pap kab fèt. Fòk nou soti, fòk nou pa pè. M ap voye yon lòt mesaj pou mesye k ak zam yo, mesye yo rele Viv Ansanm yo. Nou pa ènmi ou Viv Ansanm. Nou pa gen pwoblèm sa a, nou pa panse ou se ènmi nou. Nou panse ou menm tou, ou se viktim sistèm nan. Vire tèt zam nan, pwoteje pèp la, fè pèp la soti nan zòn ou an, pwoteje pèp la. E leta pap janm bliye sakrifis sa ke w fè a. N batay pou pèp. Mesye Guy Philippe, antanke, etandone ke w di tout Ayisyen dwe parèt kò yo, eske ou menm tou w ap parèt kò w? Eske ou menm tou w ap pran lari an tou pou akonpanye yo?
Konbyen Ayisyen nan vi w Ann di nan dènye 40 an sa a, ki fè plis sakrifis pou Ayiti ke mwen? Konbyen Ayisyen ki pran de pozisyon ekstrèm tankou jan m pran avèk lavi m tout tan pou pèp mwen e pou peyi m? Konbyen Ayisyen k defye tout bagay? Konbyen? M ap toujou la, jan m sot di w la, pou m sèvi peyi m. Pa nan bon moman, nan move moman m ap toujou la ak pèp mwen. Lè pou m defye loksidan m ap defye l, lè m defye gwo toyo m ap defye yo, depi m konnen sa m ap fè a se nan enterè pèp mwen. Wi m ap toujou la pou m sèvi peyi m. Mesye Cherizier ou pare?
Vwala, jisteman e nan Pòtoprens lan n ap siyone, n ap kenbe w okouran. Sa vle di ke rete nan emisyon avè nou la, tout sa ki gen nan Pòtoprens lan n ap chèche konnen l pou nou kenbe w enfòme. Pase li trè zenpòtan pou nou konnen kòman Pòtoprens leve pou maten an la. Li trè trè zenpòtan pou nou fè ti pale ansanm avèk de moun. Nou pral wè si nou ta jwenn nèg Arab la pou nou ta fon ti pale ansanm avèl tou e pou nou konnen kòman e depatman Nòdès leve pou maten an ok e li trè enpòtan pou nou ta wè si nou ta fè ti pale ansanm avèk Maslin e e nan peyi Dayiti men antretan e map di nou ke revolisyon pou liberasyon peyi sa pa gen kanpe e Ronald Chéry sòti dènye mizik alò dènye mizik sa pou kòmandan Guy Philippe pou revolisyon an ann tande l ann atandan nou rantre an kontak ansanm avèk e Arab la e lòt moun nan peyi Dayiti pou nou e e enfòme w.

ki ba nou premye mizik revolisyon an e se misye ki vin ba nou dènye mizik sa ankò. Bravo avèk Ronald Chéry, brother wap fè travay paw, ou pote kontribisyon paw nan kad batay lan, se pa peye yo peye w pou sa, se volontèman ou chwazi e fè travay ou, enben jisteman m kwè ke peyi an, peyi an jisteman dwe w, peyi an dwe alò rekonpanse w sa, li trè enpòtan e revolisyon an dwe trè rekonesan anvè ou menm jisteman, paske Ronald Chéry son nèg ki kanpe, son atis kap chante e depi sou prezidan Jovenel Moïse Misye ap chante apre asasina prezidan Jovenel misye ap chante avèk arive kòmandan Guy Philippe misye ap chante Ronald Chéribaudet bravo. Kòman Pòtoprens leve pou jounen premye oktòb 2025 lan se anpil kesyon k ap poze. Gonayiv deja an preparasyon. Kap Ayisyen kòman sa ye? Fò Libète, Wanament jisteman n a pral eseye rantre an kontak ansanm avèk nèg arab lan Kòman sa ye nan Plato Santral? Kòman sa ye jisteman nan depatman Nòdès peyi an? Kòman sa ye nan Sidès peyi an? Kòman sa ye lakay komisè Miskaden nan depatman Nip? Kòman sa ye vil Okay e nan Sid? Kòman sa ye jisteman nan depatman Grandans peyi an? Kòman sa ye lakay kòmandan Guy Philippe? Kòman sa ye nan kapital peyi an ki se Pòtoprens?

Yon rezolisyon yè, yon rezolisyon yè, ok, e kote ke yo e apwouve yon lòt fòs, ok, e e militè sou peyi Dayiti. Enben men nou di, si pou fòs sa pa, alò nou ka bloke l, nou ka bloke l paske son fòs dokipasyon ke l ye. Paske Sa nèg yo mete nan bagay lan, yo di yo ka fè arestasyon jan yo vle, yo ka di jan yo vle, se kòmsi m ta di w nèg yo ap fon fason detanzantan e nou wè kiyès k ap bat bravo la kontantman, kiyès ki santi l ap rejwi, kiyès ki santi ke li santi l fon gwo viktwa, se Luis Abinader ki se prezidan de la Repiblik Dominikèn. Nan sans sa fò n al pale avèk Stanley Lucas pou ke tout moun k ap al pran lari an konnen ke Revandikasyon nou pli li plis ke sa nou ta panse. E chanba de sistèm nan se mete blokaj oubyen blokaj avèk tout sa ke nèg yo, tout sa nèg yo ap fè ko sou sou tèt peyi an pou yo pran peyi an nan men nou. M kwè ke li enpòtan pou n al rantre an kontak ansanm avèk Stanley Lucas pou nou wè de pwen ki ekstrèmeman enpòtan nan dat ke n ap tounen e e e nan dat sa a. Paske pa bliye, gen anpil, anpil, anpil bagay ki ap pase nan peyi a la. Fò nou pale ansanm avèk de moun ki pou ede nou konprann sa. Paske finalman nou pran nan konplo e nou wè ke Abinader ap fete. Si prezidan dominiken an ka ap fete nan nivo l ap fete, y ap bat bravo lakontantman nan nivo ke y ap bat bravo lakontantman, ou menm kòm pèp souvren ou dwe konnen kisa bagay la ye. Pou konnen jodi a, ou menm antanke jèn k ap pran lari a, pou konnen efektivman nan ki nivo ke w dwe akselere. Ok nan batay ke wap mennen an. Nou genyen Stanley Lucas ansanm avè'n jan n t anonse l. Stanley, byenvini, kòman nou ye? S on plezi pou ke nou resevwa w nan dat sa a e ki se premye oktòb 2025. Bonjou Stanley, kòman nou ye?
M salye w Bertho, nou salye tout oditè. Vwala Stanley, e nap rantre dwat o bi. Yè ki se, ki te, ki te 30 septanbre 2025 lan, Nasyonzini reyini, enben yo vote yon rezolisyon kote ke yo apwouve yon lòt fòs ki gen, alò kap genyen 5500 sòlda jan ke Etazini te mande l lan, enben nou wè ke yo vote l. E yo di nou ke La Risi avèk La Chin fè abstansyon, enben pa la swit nou pral gade nou wè Roberto Alvarez ki se minis afè etranjè La Repiblik Dominikèn e se prezidan Luis Abinader ankò pran lapawòl, li bat bravo lakontantman, li di efektivman travay li akonpli, li te fè efò anpil pou ke li te jwenn sa, enben efektivman li jwenn sa. Stanley ou pral ede la jeunesse haïtienne konprann sa sa vle di yon nouvèl fòs ankò pou ke yon nouvès fòs ki apwouve pa loni pou vin nan peyi dayiti ede nou konprann ki danje sa gen ladann sa ki sa ki nan avantaj nou ladann sak pa bon pou nou kisa kisa kisa kisa bagay la ye Stanley ede pèp lan jeunesse lan ka pral pran lari an maten an la konprann sa bagay la ye Stanley.
Mèsi pou kesyon an.

gen 12 peyi ki vote an favè, gen 3 peyi ki fè abstansyon, se la Chin, la Risi e le Pakistan. Rezolisyon sa a li transfòme fòs miltinasyonal de sipò sekiritè Kenya an fòs de sipresyon dè gang, FSG. e li sanse gen 5500 sòlda avèk 50 e sivil. Manda yo ba li se operasyon sible kont gang yo, se bay sekirite a enfrastrikti kle tankou pò, ayewopò, lopital Epi, twazyèm manda yo ba li se sipòte jefò pou konbat trafik zam. Rezolisyon an, anbasadè ameriken nan Nasyonzini an di se yon premye pa ke sa ye pou yon solisyon a kriz ke kominote entènasyonal la pran trèzoserye. Anbasadè Larisi a di li menm manda san restriksyon ke yo bay misyon sa a pou sèvi a fòs kont nenpòt ki moun e tout moun yo kalifye de gang son bay danjere ke l ye. Donk, Rezolisyon sa a kiyès ki dèyè li? Se oligak peyi Dayiti ki te mete Fizeme avèk Loran Sensi deyò, fè yo monte Nasyon Zini, fè yo monte Washington pou al mande entèvansyon militè sa a. Se Panama avèk Lèzetazini ki pa dèyè vin kore li. Ou sonje anbasadè ameriken, chaje dafè ameriken nan Pòtoprens lan, anbasadè Oster, msye te fon twit kote msye te di nou vle tout pouvwa a. Ou te pase twit sa a la. Wi, wi, efektivman.
Donk,
E pou nou menm antank Ayisyen konprann siyifikasyon e sa sa vle di, fòk nou retounen dèyè pou nou gade enpak entèvansyon militè nan peyi a an 1915 rive 1934 kote nou te mete yo deyò tèlman yo te fè dega, sèt Ameriken yo, an 1994. Nou kòmanse a nou vè yon nouvo seri entèvansyon militè e pratikman se travay konze, yon seri de konze, de trèt nan peyi a. N ap site non yo wi, fò n site non yo tanpri. Enhen, m ap vin sou li.
Trè byen. E trèt sa yo ki nan mitan lavalas la e ki nan mitan oligak yo, yo ban nou 4 okipasyon an 31 an. Ayiti ke, nan 31 lane ki sot pase a, Jean Bertrand Aristide, eleman nan Lavalas avèk oligak yo, ban nou 4 okipasyon, 4 entèvansyon militè. Yo bay nou youn avèk 22 mil sòlda ameriken an 1994. Lè sòlda ameriken yo pral an 94, Aristide siyen a Nasyonzini pou fè 17 mil solda nasyon zini debake nan peyi a pandan l kraze lame sa vle di kraze tout enfrastrikti sekiritè nou pou l te ka mete gang epi lavalas yo tout nèg neyo lavalas yo yo pral bo kenya an 2023 e jodi a yo bon lòt fòs ankò an 2025 donk Ant oligak yo e lavalas Jean Bertrand Aristide e tout nèg ki sou pouvwa jodi a lè Laurent Saint Cyr ou pa bliye yo lè Fils Aimé anbasadè Dayiti nan Nasyon Zini Eric Pierre anbasadè Washington Lyonel Delatour tout nèg sa yo avèk minis e afè etranjè avèl e lè Fritz Lonchan an 94 fò n pa bliye misye. Nèg sa yo, se son dè trèt ke yo ye dan listwa di peyi. Oditè, fò pa bliye, fò pa bliye sa Desalin te di, e jiron de konbat jisko dènye souf pou lendepandans de nòt peyi.

Paske yo bliye devwa yo anvè nasyon an. Donk, oditè, si w rale yon ti bak, e poukisa ou menm, antanke pèp, ou pa renmen entèvansyon militè, e paske w sonje sa k te pase an 1915, 1934, nan debakman 1994 la, kòman yo imilye enstitisyon militè nou, an 1900. e 95 kote Aristide kraze lame e lèl fin kraze lame misye pral monte gang yo nan peyi a lame wouj lame rat lame ti manchèt depi Kenya vin la an 2023 kisal regle pou peyi a Dayè, gen 3 semèn la, gen yon sòlda Kenya ki fè kadejak sou yon tifi 12 an nan Latibonit lan. Nèg y ap toufe istwa a menm jan yo te toufe kolera a, yo te di e pa t yo ki te lage l. Nou te vin dekouvri, montre ke se yo menm menm ki lage l. Donk, nou te mete yo deyò an 2018. Se prezidan konstitisyonèl peyi a, Jovenel Moïse kap al mete solda nasyon zini yo deyò paske yo te nan kadejak sou fanm epi yo kite peyi a san yo pa jije yo fè kadejak sou timoun vyole timoun yo kite peyi a san yo pa jije yo fè kadejak sou gason yo kite peyi a san yo pa jije yo lage kolera ki touye 10 mil ayisyen 15 an apre, yo poko dedomaje fanmi moun kolera yo, fanmi tout moun sa yo dwe kòmanse mobilize pou mande reparasyon pou fanmi yo ke yo touye, omwen 5 milyon dola ameriken pou chak fanmi. Yo t al fè tantativ koudeta sou Preval, yo distribye zam nan katye popilè Site Solèy pou gang. Donk, yo tèlman fè gagòt sòlda Nasyonzini yo dènye fwa a ke Prezidan Jovenel Moïse te oblije mete yo deyò. epi kòmanse bati lame a. Donk, tip de misyon entèvansyon militè sa yo pa bon pou peyi Dayiti. E fò n garanti ke pa gon grenn sòlda dominiken ladan l nonplis. Sa vle di ke fò n goumen, etandone yo fin pase rezolisyon ki ap vini, nimewo 1, Depi gon moun nan misyon sa ki fon bagay nan peyi dayiti wap jije an ayiti son pa ale nimewo 2 fòn mete dè komisyon pou nou veye tout mouvman misyon sa atravè peyi a pou yo pa vin vòlè sak anba tè a san nou pa wè nimewo 3 fò gon travay devalyasyon pèmanan kap fèt Pase Kenya ki la an 1 nan, ki pa regle anyen, ki gen apeprè 1000 solda, yo gen tan depanse 1 milya 200 milyon wi. Donk kesyon ki fè ke Ayisyen an konnen ke blan son ajanda koken. Pase blan se nan ajanda koken, ajanda de desepsyon ke li toujou pran nou pou l vòlè sa l vle vòlè a. Kote Ayisyen an wè klè nan ajanda de desepsyon blan an? Oditè, pou nou mete lame nou a lapolis nou an matyè de zam anfòm, nou bezwen ant 150 e 200 milyon dola ameriken zam. Bon, ann di ant 100 e 150 milyon dola ameriken zam. Ti elikoptè de konba a yo, se AH-6 yo e 2 milyon. Oditè, blan an depanse 1 milya 200 milyon dola ameriken pou Kenya ki la a, epi l pa ka fè nou jwenn 150 milyon dola ameriken zam non, pou l mete lame nou a lapolis wi. Gon jwèt koken k ap jwe la a. Bagay la pa klè. Donk ou menm, fòk ou vijilan. Ou menm lajenès, fòk ou kraze sistèm sa a. Pandan w ap goumen pou kraze sistèm sa a, Mesye dam jèn yo nan chak depatman, m vle ke lajenès met tèt ansanm nan chak depatman, òganize yon kongrè de la souverènte nasyonal. Koulye a, lè 10 kongrè depatmantal de la souverènte nasyonal fin fèt, nou pral òganize le kongrè nasyonal de la souverènte nasyonal k ap fini le 18 novanm epi n tou pran lari a. Paske oditè banm di yon bagay e ou menm lajenès banm di yon bagay. Jodi a jèn yo deside pou yo leve kanpe. Eske yap reyisi bay rezilta ke yap cheche a? Nou pral gade. Men an menm tan jèn nan gon echeyans kap vin la ke ou pa dwe bliye. ki se le 7 fevriye 2026 nan 5 mwa. 5 mwa a ou bat jou li sou ou. Ban m eksplike w sa k pral rive. Lè nèg yo fè koudeta a 3 avril 2024 la yo siyen dokiman an pou yo pran pouvwa a pou fè koudeta a. Nan dokiman ke yo siyen an k mete KPT avèk Fils-Aimé, nan atik 13 dokiman an li di nèg yo pa ka pwolonje manda yo. Le 7 fevriye, fòk Fils-Aimé ak APT ale. E nèg yo mande entèvansyon militè a, non sèlman pou vin vòlè sak anba tè a men pou kenbe pouvwa yo. Pou vin pwoteje yo parapò a ou menm e pèp la. Selon lwa lè Nasyonzini, sòlda Nasyonzini pa ka tire sou ou. Donk, apati du Congrès de la Souveraineté Nationale, fò w gentan dekaje kiyès ke w vle kòm Premye Minis. Pou ke le 7 fevriye, pèp la di, men kimyès ki pa nan gang, ki pa pè blan, ki pa pè oligak, ki gen kouraj kraze kat etaj ensekirite a, bati lame a pou rekonkeri la souverènte nasyonal, kiyès ko vle. Donk. Nou menm k ap tande la a, balon an se nan pye w ke l ye. Nou deja konnen ke tip de misyon sa yo pa gen anyen ke l ap pote pou nou. Byennantandi, li pral fè ti presyon, bagay, eksetera, gen de twa ti kote k ka gen ti pwogrè, men chak nan estrikti, se yon lapè pèpè pou pwoteje oligak ke l pral ba ou. Pou oligak la ka kontinye bay blan globalis kowonpi ki dèyè misyon sa a, Ay gen yon gwo blan globalis kowonpi ki depi 2000 yo bezwen vin gouvènè peyi dayiti, se blan globalis kowonpi la ke w pa wè ki kache pa dèyè, se li menm ki dèyè tout bagay sa yo, ki nan konfyola avèk abinadè e yon seri de moun nan peyi dayiti. Donk pandan y ap ba w lapè pèpè sa a, ou menm w ap prepare la reconquête de la souveraineté nationale e w ap prepare kraze sistèm sa a pou w mete sistèm ke w vle a ki ka bay nou tout chans. Donk globalman se sa l ye.
Bagay la frajil Stanley. E mwen menm youn nan bagay ke m te anvi mande w ki ekstrèmeman enpòtan, m wè prezidan dominiken an ki se Luis Abinader e santi l alò li di l rejwi ok li li li li bat bravo pou tèt li ok paske l estime ke l fè anpil demach pou ke l te jwenn fòs sa a? Kisa k fè Luis Abinader santi ke l konfòtab konsa a pou ke Ayiti ta gon fòs miltinasyonal kòm si m ta di w ki apwouve pa loni efektivman yo jwenn ni nan tèt e ki vin nan peyi a? Kisa k fè Abinader l santi l alèz e konfòtab konsa Stanley? Kisa k kache dèyè bagay sa a? Paske Abinader nan konplo avèk blan globalis kowonpi yo k ap mete enstabilite pou afebli leta Dayiti depi lontan. Ou gen yon rezo an Repiblik Dominikèn ki nan pouvwa e ki pa nan pouvwa, ki fè pati de oligachi dominikèn nan, nèg y ap travay pou afebli leta Dayiti. E pi gwo trèt ann Ayiti, ki ba yo pi gwo kout men, ki vin ogmante ejemoni dominikèn nan ann Ayiti, li rele Jean Bertrand Aristide. Lè Aristide mete anbago sou pwòp peyi l an 1900, 92. Misye kraze ekonomi peyi a, nou pèdi 400 mil djòb. Ayiti te premye pwodiktè de bal de bezbòl, nou pa janm reprann kontwòl sa ankò, Aristide kraze l avèk lanbago. Akoz danbago Aristide mete sou pwòp peyi l, gazolin, dizèl, kewozèn pa ka antre nan peyi a de 92 a 94. Se pou sa peyizan al koupe tout ti dènye pye bwa k te gen nan peyi a, menm chouk bwa pou yo ka fè enèji ki vin kreye dram anviwònmantal ke nou gen apati de 94 depi gon ti lapli t tonbe tout peyi anba dlo. Aristide ki mete nou la. E se lè sa a Ekspòtasyon dominikèn kòmanse ogmante vè Ayiti. Epòk sa a ke n ap pale w la, lè ekspòtasyon dominikèn ann Ayiti anvan anbago a te 50 a 75 milyon dola ameriken vè Ayiti, li pa t kanpe sou anyen. Koulye a,
akoz de anbago Aristide lan, Ekspòtasyon Dominikèn vè Ayiti reprezante 2 milya de dola ameriken. Jean Bertrand Aristide se youn nan pi gwo trèt ki gen nan listwa peyi a pou kou ke l bay peyi Dayiti. Ou menm kòm jèn, se pou sa m di w met konesans nan tèt ou, m ap ban w yon sòt de konparezon pou montre w jan Aristide trèt. Te gen yon prezidan Honduras ki rele Manuel Zelaya. Li pran yon koudeta militè menm jan avèk Aristide. Yo voye l ann egzil. Lè blan an ofri misye met anbago sou peyi l, misye di non m pa ka fè peyi m sa. Lè ekonomi peyi a kraze se tout pèp la k pral soufri. Lè blan an ofri Manuel Zelaya mennen l tounen Honduras militèman, misye di non m pa ka fè bagay konsa pou m fè sòlda etranje debake nan peyi m. Pèp mwen pa p janm padone m sa. Menm jan w wè nou gen fontyè avèk Sendomeng, Ondiras gen fontyè avèk Nikaragwa. Enben, ki sa Manyèl Zelaya fè? Li desann Ondiras, li travèse fontyè a apye pou kont li, l antre lakay li. Aristid, non sèlman l met anbago ki kraze peyi a, Misye fè entèvansyon militè, misye potko fini non. Misye al siyen L'accord de Paris, se lespri Voltaire te fè siyen Accord de Paris pou li. Li fè blan globalis kowonpi avèk oligak kado tout byen leta ki rapòte lajan, Minotri, Teleco, Ciment d'Haïti, menm Varreux, on izin 83 megawat ke leta bati sou Duvalier an 1979, Dimitri Vorbe pral vòlè l. Kiyè nou fè konnen e vòlè l vòlè l. Lè gon byen k pou leta gen 2 kote pou l pase si pou leta vann ou byen lwe. Ou gen komisyon de modènizasyon dè zantrepriz piblik, CMEP, ki fè evalyasyon teknik lan ki di swa p vann men konbyen kòb pou vann li men konbyen kòb ke l vo, swa p lwe men konbyen kòb. Koulye a lè dosye teknik sa a fin fèt l ap al nan konsèy dè minis. Vare pa pase ni nan CMEP ni nan konsèy dè minis yon jou maten nou wè izin vare tounen sogener. Vòlèl Dimitri vòb vòlèl e a menm vare kel vòlè a misye pral vann leta kouran an epil pral vòlè dè santèn de milyon de dola ameriken nèg yo kriminèl wi donk abinader li menm li gon ajanda konplo kont nou abinader gon ajanda konplo eleman santral nan ajanda konplo kont ayiti an se nèg ki se asosye abinader a ki se jilbè bidyou ki patisipe nan tiye prezidan an. Gilbert Bigio ki patisipe nan tiye prezidan an son eleman kle nan konplo ke Abinader avèk des oligak dominiken gen kont la Repiblik Dayiti. Donk ou menm, oditè, a la manyè de Toussaint Louverture e de Jean Jacques Dessalines, fò w konprann sak blan E jwèt koken ke blan an avèk dominiken an, blan globalis kowonpi avèk dominiken ap jwe avèk ou, e ou menm fò w konnen kijan pou w jwe nan jwèt lan pou ke se pa w la ki pase, se pa pa blan globalis avèk Abinader k pase. Ou pa sonje, ou menm oditè k ap swiv emisyon an la a, kijan Tousen Louvèti te jwe avèk lè ans, lè fransè, lè espanyòl e lè anglè pou jwenn la liberasyon jeneral dè esklav? Blan franse a gen jwèt koken l t ap jwe l pa t vle bay esklav yo liberasyon tout bon Tousen Louvèti jwe avèk yo Espanyòl yo yo bay yon ti bagay ti pwogrè bay sa yo fè ti konsesyon lè Tousen wè l bloke nan kan espanyòl la l retravèse nan kan franse a jiskaske li vin remèt Desalin mayèt la ki kase ren yo donk ou menm kòm ayisyen wè blan an Blan an gwo operasyon de desepsyon, yon operasyon ipokrit pou l vin vòlè sa k anba tè a, ou menm fò w fè menm jan avèk Desalin. Desalin te kale yo paske l te pi ipokrit pase yo, an menm tan militèman li te pi gwo nèg. Fò w pa bliye ke gen yon bagay ke chèf mèsenè Blackwater a di sou Afganistan, fò w pa bliye ke nèg yo kite Afganistan avèk ke yo anba vant yo. Lè nèg ap kite an Afganistan, nèg ki chèf mèsenè yo, misye te di ke lè gon pèp ki deside se sa l vle, pa gon lame omond, kèlkeswa zam ke l genyen, ki ka genyen laviktwa sou li.
Donk kesyon ou jounen jodi a, jodi a kesyon ke m ap poze w, ou menm lajenès, ou menm pèp, èske w konn sa w.
Eske w konn sa w vle? Koulye a, lè w mete la volonte pou goumen pou sa w vle sou beton an, pa gen pèsonn nan mond lan ki ka bloke w. Ditou. Pa janm bliye sa.
Sa ekstrèmeman enpòtan paske, paske Stanley, mwen menm youn nan bagay ke m vle, m vle, m vle jèn yo konprann sa sa vle di. Nou sòm an 2025, pou Lèzetazini Amerik, le Kan, alò, le Panama, deside fòk gen yon fòs ou loni ki rantre nan peyi an, epi efektivman vre, jan yo te bezwen l lan li fèt konsa, epi palaswit nou gen yon peyi vwazen ki kole avè nou. Se paske w gen de dirijan koupyon wi ki fè l fèt. E de dirijan trèt wi. Pa gen dirijan, yo pa dirijan, se de trèt. Si nou rele yo dirijan se li vin grav. Se de trèt de leteryè, jisteman ki fon sèl avèk de trèt de leksteryè, Stanley. E m toujou di l, m toujou di l wi, e gen yon bagay pou pèp la konprann ladan sa. Nan zafè peyi Stanley ou konn dil la tou pa gen zanmi se enterè si etazini damerik se enterèl nan peyi dayiti se avèk trèt yo kèlke pa lap itilize trèt yo si la dominikani se itilize trèt sa yo poul jwenn sa poul jwenn poul kenbe kòmsi m ta diw poul nimewo 1 nan sektè touristik lan an dominikani lap kenbel Stanley men pa bò lakay pa nou fòk la jenès jodi an ka pral pran lari an konnen ke efektivman, nou pa gen pwoblèm avèk pèsòn, nou pa nan kont avèk pyès lòt peyi, men sof ke sa ki enpòtan, n ap goumen pou souverènte nou, n ap batay pou nou ka jere peyi nou, pou nou pwoteje tèt nou, pou nou gen peyi nou, pou nou viv tankou moun. E jodi an, kesyon bagay militè etranje k ap rantre nan peyi an, sa pa ka fè ni cho ni frèt depi nou deside chanje done yo, e n ka chanje l lejou menm, paske pèp nepal e afè l. Pèp la dwe konprann sa Stanley.
Se pou sa, ou menm k ap tande la a, li enpòtan, tande byen, rezolisyon an pase yè, 30 septanm 2025. Trè byen.
Jodi a, pran son w, tande enfo Bertho, Tande Busta John, tande Jimmy, tande Fouco, tande Telfort nan Mikwo Verite a tout lòt emisyon ki egziste yo. Mwen vle w pran nòt de ki lidè politik ki pale sou souverènte a e k ap defann ni e sa k bèbè yo. Depi gen yon moun ki pa ka pran pozisyon pou souverènte nasyonal peyi a pa gen anyen ke w ka fè avèk li. Ou tande sa m di w la oditè? Trè byen. Si gon lidè politik jodi a demen ki pa ka pran pozisyon an favè souverènte nasyonal peyi a, pa gen anyen o nivo politik, sa vle di o nivo elektoral, o nivo ekonomik ou o nivo sosyal ke w ka regle avèk li. Li fa pa, li pa fè pati de fabrik nou, de sa nou reprezante antan ke pèp e kote n sòti, kote n rive la a. Se pa koulye a nap goumen pou le mentyen de nòt souverènte non. Mm-hmm. Tout nèg ou wè ki bèbè yo, yo nan konplo a kont ou menm. Yo nan konplo a jisteman. E ou pa fè atansyon nan konplo sa, on jou maten, blan yo konn vòlè peyi, yo konn vòlè tè wi. Banm repete sa a pou ou ankò. Hmm. Flibistye yo, sa a se te alepòk de lakoloni, jodi a yo rele yo lè blan globalis kowonpi. Yo vòlè peyi, yo vòlè tè. Ou gen dwa leve yon maten, ou pa gen peyi ankò. Donk ou menm k ap tande la a, se ou k mèt peyi w, souverènte nasyonal yon peyi se yon bagay ki kle. E jodi a, menm jan w te kòmanse goumen e w te gen ranpòte laviktwa, lè yo te fin lage kolera a ki touye dimil frè ak sè, yo te di se pa yo, nou te goumen, nou fè yo rekonèt ke se yo, jiskaske Prezidan Jovenel Moïse vin mete yo deyò pou gagòt yo fè nan peyi a. Ou wè nan semèn k ap vin la a, e nan kenz jou, venteyen jou, trant jou k ap vin la a, fò w goumen pou yo ban nou non sòlda Kenya ki vyole tifi kenzan. Ti fi 13 ans ou 12 ans pardon. Ti fi 12 ans an. Ou wè nan 30 jou kap vin la a, fò ou goumen pou yo ba w non sòlda ki fè kadejak, ki vyole ti fi 12 ans. Yap di w se pa vre, se manti, yap eseye toufe vwa manman an a kout kòb e a kout presyon. Nou pa dwe kite sa rive nan sosyete nou an. e fòk nou jije l. Ant koulye a, jodi a, premye oktòb la, èske jodi a ou ka kraze sistèm nan? Si ou pa ka kraze l, kòman ou pral fè kongrè de la souverènte nasyonal pou le 18 novanm pou w ka prepare premye janvye e 7 fevriye a? Fòk gen ajenda politik ou antanke jèn. Bagay yo pa fèt pa mirak. Mm-hmm. Pa bliye non, fòk nou menm jèn nan chak komin, nou òganize yon ti gwoup jèn de 10 mil jèn, nou kouri ansanm 3 fwa pa semèn. E gen youn ladan yo, nan twazyèm nan. Chak semèn nou gen yon ti reyinyon pou n fè pa rapò ak youn objektif ke n fikse tèt nou pou Kongrè de la Souveraineté pou premye janvye e pou 7 fevriye. Fò w gen yon ajanda politik antanke jèn. E se pou sa m gen pwoblèm yon seri de nèg wi menn. Men yo pa fè anyen pou òganize la jenès, yo pa òganize o nivo depatemantal e minisipal. Jodi a, ou menm jèn pa gen pèsonn k ap vin sove w, se ou menm ki pou sove tèt ou. Sove tèt ou jisteman.
Sa li trèzenpòtan. Ban m retounen di w sa ankò pou w ka konprann. Tande byen ou menm ki gen ant 18 e 30 an avè m avèk ou m ap pale la. Ou gen 2 opsyon devan w. Premye opsyon an, ou pa fè anyen, ou kite bagay yo prale epi ou panse ke gon bagay k ap vini eksetera. Gon mirak k ap fèt, pa gen bagay konsa. Ou wè ou menm ki gen ant 18 e 30 an la, ou kite l ale konsa, lè w gen 40 an, w ap sanble yon ti granmoun 65 an tèlman mizè a pral manje w. Mizè ap fin avè w. Lè w gen 50 an, ou pral sanble yon granmoun 75 an tèlman mizè a pral manje w. Sa se senaryo nimewo 1, ou kite sistèm nan jan l ye la a. ou pap janm gon vi nòmal. Opsyon nimewo 2, ou pran lari a ou kraze sistèm nan. Banm eksplike w, ou menm kòm jwèn ant 18 e 30 an. M te di w sa lòt jou wi men map rebawoul. Si sosyete a tap mache, ou t ap jwenn yon lekòl teknik oubyen yon inivèsite, ou pran yon diplòm. Lè w fin gen diplòm nan w, ou monte sou mache travay la. Ou t ap gen yon ti djòb ant 1500 e 8000 dola ameriken pa mwa. Poutèt ou gen ti djòb la, paske sosyete a ap mache nòmal, ou ka antre nan yon bank Bank lan di ou bon ok yap achte yon ti apatman pou ou kote ou vle a nan zòn ke w vle a, yon ti apatman 60 e 50 mil 60, 70 mil dola ameriken, yap ba ou kredi a yon to denterè 3 pousan sou 30 an pou ka gentan peye l. Chak mwa yo pran yon ti moso sou chèk ke w fè a. Bank lan ka fasilite tou g'on ti machin dezyèm men k'w achte ou twazyèm men. Epi w'ap okipe afè w nan lari a. Pandan w nan travay la ou g'on ti biznis sou kote ke w gen dwa fè, si w gen mennaj a mennaj ou. N'ap devlope ekonomikman e sosyalman. Efektivman.
Koulye a lè w vin genyen 35, 40 an. Ou gentan fin peye ti apatman an, bank lan ap di w bon etandone li wè w fè pwomosyon w ap touche plis, pa gen pwoblèm, l ap vann apatman an, l ap achte yon kay pou ou. Menm jan, to denterè 3 pousan sou 30 an. Koulye a lè w vin rive 50 an, ou gen kay, ou gen tout afè ou, madanm ou ap fonksyone, pitit ou ap byen fonksyone, lè li dwe pou ou pran vakan.
Se sa, e ou gen bèl ti travay, ou gentan fè pwomosyon nan travay ou, si li do pran vakans ale etranje ou pran vakans, si li do di w al nan lanmè a fanmi ou, si li do di w bon monte nan yon restoran yon kote al a fanmi ou, w ap viv! Sistèm ke w gen la a, ou p ap janm konsa. Jamè!
Se 7 fanmi ki gen tout richès peyi a. E yo kaptire leta pou sa leta ta dwe fè pou kreye sosyete sa a ke w ta dwe genyen an. Nèg yo kaptire leta, yo vòlè 1 milya de dola ameriken anndan leta a pa ane. Lè bidyo, lè vòb, lè.